Djabèz Imigrasyon, Yon ajan imigrasyon federal touye ak bal yon nonm nan Houston pandan yon operasyon ice tap mennen. Ice ki se ajans federal pou imigrasyon ak dwàn. Yon ansyen jij nan Wisconsin pral resevwa santans li apre lajistis jwenn li koupab deske li te ede yon imigran Meksiken san papye chape poul li anba ice epi yon gwoup imigran iranyen kontinye ap denonse administrasyon Donald Trump lan kòm kwa li ta nan konivans ak gouvènman iranyen an. Medam mesye salut, mwen se Jacquelin Belizaire map pale avèk nou depi studio nou yo nan Maryland e nan. Washington DC Ebyen se avèk menm plezi sa ke map antre lakay ou pandan ke map swete ou byenveni nan pwogram sa kote ke nou pral pale imigrasyon paske se Djabèz Imigrasyon. Donk nap kòmanse avèk tps, Tati Pwoteksyon Tanporè pou Ayisyen yo avèk yon mizopwen paske gon nòt ke resevwa de yon zanmi, yon follower e nou tap pale de Bòn nouvèl. Enben nou menm chak moun nou wè ki chak pèsonalite, nou wè ke se depite, ke se senatè, ke se gouvènè, ke se yon lòt pèsonalite ki pran pozisyon pou tps an favè Ayisyen yo, enben se yon viktwa e se yon bòn nouvèl paske sa kapab debouche sou yon nouvèl ki pi grandyoz ke sa. ti kal ti kal ki kapab fè e yon gwo koze. Donk, nan zafè ti pyès pou Ayisyen, enben gen yon pakèt moun ki pran pozisyon pou Ayisyen yo. E chak lè genyen yo, enben nou mete yo la devan pou wè ke enben Ayiti pa pou kont li nan kesyon ti pyès la. Gen anpil demokrat ki soutni Ayiti e se tradisyonèl. Men lè se yon repibliken ankò ki soutni Ayiti li gen plis valè paske nòmalman pati demokrat la yo menm yo vle sispann kesyon tps la. Se sa k fè ke jodi a ankò m ap pataje avèk nou kèk nan repibliken ki yo menm pran pozisyon pou tps e n ap pale de sa ki pi koni yo. N ap kòmanse dabò ak gouvènè repibliken nan. Ohio, an palan de Mike DeWine, ki li menm li pa dakò ak desizyon ke Kou Siprèm te pran kote ke li di ke Ayisyen yo se de rud travayè e yo kontribye anpil nan ekonomi amerikèn nan. DeWine tounen yonn nan vwa Repibliken ki pi enpòtan, ki pi pwisan an favè mentyen ti diaspora ayisyen an. Depi plizyè mwa li afime ke mete fen nan tps, Statut de Protection Temporaire, pou ayisyen yo, enben li se absoliman yon erè. Se Dewine ki fè konsa, li di tan pou rezon imanitè ke pou rezon ekonomik. Imanitè pa rapò ak moun yo, pa rapò ak Ayiti, men ekonomik tou pa rapò ak. Lèzetazini. Li di apre desizyon ke Kou Siprèm nan te pran kote l te otorize administrasyon Donald Trump lan pou li menm pou l kapab mete fen nan tps la, li te deklare e m ap li pou ou, Desizyon jodi a se yon desizyon jiridik. Tankou m te di l deja, politik ki vle ke pou yo retire moun sa yo nan peyi nou an se yon erè ke yo fè. Li presize li pa kont aplikasyon lalwa sou imigrasyon, nan peyi a men li presize depòtasyon moun sa yo ap yon erè e lap yon gwo kou tou pou ekonomi an nan Ohio. Li te pale de ekonomi amerikèn nan men kounye a li pi presize ankò pou Ohio paske li di gon pakèt travay ke se ayisyen ki fè yo e ke ayisyen pote kole anpil nan travay kap fèt nan Ohio E gen plizye, se pa premye fwa, se anpil fwa ke D-Wine pran pozisyon pou ti kou S pou Ayisyen. Donk, sa se youn. N ap prale nan dezyèm, sa nou te pale de li deja, e sa pa gen lontan la, gen Carlos Jimenez. Depite Carlos Jimenez, li menm ki soti nan Florid. kote k gen plis moun ki gen tps e Ayisyen ki gen tps, enben se youn nan defansè repibliken ki pi aktif. Li kalifye sipresyon tps pou Ayisyen yo de grave erreur. Li estime ke Ayiti rete yon eta ki an kriz, yon peyi ki an kriz kote ke kondisyon yo pa pèmèt yon moun retounen an sekirite. Li soutni ke yon lwa ki vize pwolonje tps pou Ayisyen yo jouskan 2029 se ap yon bon bagay e san dout lap fè diferans ak pwojè lwa sa ki twouve l nan Sena a kote ke yap mande tps pou 3 zan pou Ayisyen. Yon lòt non ankò ki toujou. prezan e ou kapab menm wè l nan kèk manifestasyon ke manifestasyon oubyen aktivite ke Depite Ayanna Pressley te fè enben se Maria Elvira Salazar li menm tou soti Florid li te vote anfavè pwojè lwa sou pwolonjman tps pou Ayiti epi li te deklare piblikman ke Ayisyen ki benefisye de tps yo pa ta dwe janm retounen nan peyi yo e sitou pandan peryòd sa, peryòd de kriz imanitè sa ke peyi a ap travèse, sa se te deklarasyon. depite Maria Elvira Salazar ki se repibliken. Genyen sa se yon ki trè koni e li toujou pale byen fò se se repibliken New York Mike Lau. Li li te rejwenn demokrat yo pou soutni pwolongasyon tps la donk e mouvman Ayanaples la. Kote l ke i pale de rezon imanitè avèk bezwen pou ekonomi amerikèn. Donk li rejwenn yon ti e T-Wine e anpil lòt tou. Gen yon n ankò ki soti Nebraska li menm se Don Bacon. Li fè pati de repibliken ki siyen petisyon ki pèmèt ke te gen yon vòt pwolongasyon tps la e li menm li te vote anfavè pwojè lwa. Donk lè pwojè lwa tap. pase nan chanm depite a. E m ap ba nou yon dènye ki se Brian Fitzpatrick. Li soti Pennsilvani. Li soutni pwosedi la, li soutni pwojè lwa ki vize pou yo kenbe pwoteksyon tanporè a pou Ayisyen yo pou yon lòt 3 zan, sa vle di jiskan 2029. N ap raple ke an avril 2026, donk ane sa a, Chanm dè Reprezantan, nou vle di Chanm Depite a, li t adopte pwojè lwa pou pwolonjman tps pou 3 zan pou Ayisyen yo gras ak yon koalisyon nan 2 pati yo, sa rele bipartizan, Repibliken ak Demokrat. Tèks la te adopte pa 224 vwa pou e 204 kont. E avèk soutyen sa ki Repibliken sa yo, enben yo te pase. nan chanm depite a kounye a. Dokiman an twouve l nan Sena a e ou bezwen ankò ou bezwen ankò solidarite nan men repibliken yo pou nou kapab fè dosye a avanse. Se sa k fè ke si jodi a, pa egzanp, andeyò de tout de repibliken ke nou konnen yo ki vote deja, enben si yonn vote ankò, enben se yon bòn nouvèl pou moun tps yo. Paske se konnya se focus la se sou sena a. Ou imajine w ke lidè lidè repibliken an, lidè majoritè nan sena a, enben ta ta di ke li pou bon. Sa li menm ki trè trè difisil paske se jan de repibliken mordu ou konprann? Donk sa vle di si se ta sa li ta e pa yon bòn nouvèl nan li ta pran yon trè bòn nouvèl. Donk se te pou eksplike yon ti pe zanmi nou ki di eske sa se yon bòn nouvèl? Wi se yon bòn nouvèl ke nou kwè ke li ye. Si w jwenn plizyè bòn nouvèl konsa ou imajine w ta jwenn 20. Bon nouvèl konsa, li tap debouche sou yon trè bòn nouvèl. Ou toujou sou Jabez Media Communication wap swiv Jabez News. Enben nan imigrasyon toujou isit Ozetazini otorite yo fè konnen ke gon ajan nan sèvis imigrasyon ak ladwàn Lèzetazini an palan de ice touye yon nonm nan Houston pandan yon operasyon apre nonm nan te eseye sove anba arestasyon. arestasyon nan machin yo. Depatman Sekirite Enteryè, DHS, deklare ke fiziyad la te rive madi pandan yon operasyon ki te vize yon sitwayen meksiken an palan de Lorenzo Salgado Arroyo ki te Ozetazini san papye legal. Enben yo di sitwayen sa a te inyore yon lòd pou l te kanpe machin, sa vle di, ke ajan ice yo te di l kanpe machin li epi l te eseye pase machin nan sou youn nan ajan yo. Fiziyad sa a lakoz kèk ofisyèl lokal nan Pati Demokrat la mande pou genyen yon ankèt endepandan pou yo wè egzakteman èske vèsyon sa m ap di la yo, sa ki vin jwenn nou, se de vèsyon ke yo ka fè konfyans, se sa k fè ke yo mande yon ankèt. endepandan. Sa fè omwen uityèm lanmò ki rive nan kad yon konfwontasyon avèk ofisye imigrasyon federal yo depi lè administrasyon Donald Trump lan te kòmanse gwo kokenn kanpay li an kont sa otorite federal yo rele imigrasyon ilegal Ozetazini.